Yon tranzisyon fèt pou mennen yon peyi yon kote. Men, ki sa k rive lè peyi a rete sou wout la? Nan premyè sezon an, nou te pale de enstitisyon yo, palman, separasyon pouvwa, kontwòl ak ekilib. Pou dezyèm sezon sa a, nou pral rantre nan yon lòt reyalite ki gen anpil enpòtans pou konprann kriz politik ayisyèn nan, tranzisyon. Men avan nou pale de Ayiti, An nou poze yon kesyon ki senp, Kisa yon tranzisyon ye? Nan syans politik, yon tranzisyon se yon peryòd pasaje. Li fèt pou mennen yon peyi sòti nan yon sitiyasyon eksepsyonèl pou rive nan yon lòd politik ki pi stab, kote enstitisyon demokratik yo ka fonksyone epi pèp la ka chwazi dirijan li yo. Se poutèt sa yon tranzisyon pa dwe yon destinasyon, men li dwe yon pon. Ayiti gen yon istwa long ak tranzisyon politik. Aprè depa Jean Claude Duvalier an 1986, peyi a rantre nan yon peryòd de tranzisyon ki te make pa Konsèy Nasyonal de Gouvèneman, kriz politik ak eleksyon ki pa t rive tabli yon estabilite dirab. eleksyon 1987 yo ki te anile apre anpil vyolans, epi eleksyon 1988 la ki te fèt nan yon kontèks de bòykòt ak yon to de patisipasyon trè fèb. An 1994, apre plizyè ane kriz ki te swiv koudeta kont Jean Bertrand Aristide, Aristide retounen sou pouvwa a ak sipò yon operasyon entènasyonal, Eleksyon 1995 yo ki te mennen René Préval nan prezidans lan nan lane 1996. An 2004, apre depa Aristide, Alexandre Boniface te vin prezidan pwovizwa. Gérard Latortue te vin premye minis, epi gouvènman pwovizwa a te mennen peyi a jouk eleksyon 2006 yo. René Préval te vin eli epi pran pouvwa a nan mwa me 2006. Gen yon bagay ki frape m nan tout istwa sa a. Chak kriz sanble pote yon tranzisyon. Men tranzisyon an nan li menm pa toujou ranfòse enstitisyon yo ase pou kraze sik kriz la. Se youn nan gwo kestyon Gérard Pierre Charles te mete sou tab la nan Ayiti la difisil, Tranzisyon demokratik. kote li analize nesesite pou aplike Konstitisyon 1987 la, rebati sistèm jidisyè a, fòme yon nouvo polis, epi konstwi yon palman ki ka sèvi demokrasi a. Gen yon atik nan Konstitisyon ayisyèn nan ki merite yon atansyon byen espesyal, Atik 149. Li prevwa yon mekanis nan ka vakans prezidansyèl, Konstitisyon an bay Konsèy Minis yo, anba prezidans Premye Minis lan, responsablite pou egzèse pouvwa egzekitif la jouk eleksyon yon lòt prezidan. Epi li bay yon delè, ant 60 a 120 jou apre vakans lan pou òganize eleksyon prezidansyèl la, selon ka ki prevwa nan atik la. Sa vle di, Konstitisyon an pa imajine yon vakans prezidansyèl kòm yon sitiyasyon ki dwe rete san fen. Li imajine yon mekanis pasaj ki dwe mennen nan eleksyon. E se la a kesyon nou an vin gen pi bon sans li. Poukisa nou kontinye rantre nan yon tranzisyon ki pran anpil tan pase lojik yon pasaj tanporè? 7 jiyè 2021 prezidan Jovenel Moïse te asasinen. Depi lè sa a, Ayiti pa janm rive òganize eleksyon jeneral ki ta pèmèt yon nouvo prezidan eli ak yon paleman pran plas yo. Ariel Henry te dirije peyi a prèske 3 ane apre asasina Moïse la. Nan 2024, apre kriz politik ak sekirite a te vin pi grav, li te kite fonksyon li. epi yon konsèy prezidansyèl de tranzisyon te antre an fonksyon nan mwa avril menm ane a. Youn nan misyon prensipal yo te genyen se te mennen peyi a nan eleksyon. Men manda konsèy prezidansyèl de tranzisyon an te rive nan fen li 7 fevriye 2026, san eleksyon ki te pèmèt yon transfè pouvwa bay yon prezidan eli. E konsa, kesyon tranzisyon an retounen ankò devan nou. Konbyen tan yon tranzisyon ka dire avan li sispann sanble ak yon pasaj, epi li kòmanse sanble ak yon mòd gouvènans? Pwofesè Esaïe Jean-Baptiste rele fenomèn sa a, Transition en Haïti, une histoire sans fin. Nan analiz li te pibliye nan fevriye 2026, li retounen sou 40 lane eksperyans tranzisyon demokratik ann Ayiti e li soulinye kontradiksyon ki genyen ant espwa demokratik ki te fèt nan lane 1986 ak difikilte peyi a kontinye genyen pou rive nan estabilite politik ak altènans atravè eleksyon. E petèt se la a nou dwe poze pi gwo kesyon an. Paske pwoblèm nan pa nesesèman egzistans yon tranzisyon. Pwoblèm nan se lè tranzisyon an pa rive mennen kote li te sipoze mennen an. E mwen kite nou la ak kesyon sa a. Si yon tranzisyon fèt pou prepare retou pèp la nan pouvwa atravè eleksyon, konbyen tan li ka dire avan li kòmanse pèdi sans li? Se te le mot à dire. Paske fas ak aktyalite a fòk nou toujou gen le mot à dire.